Ayy.
Bonswa. Oh bonswa madam Flore, koman w ye? Mwen byen wi, ou menm?
Sa fè lontan m chita la map tann ou, pitit la di m ou fon vire, ou konn e te lwen? Non, m pat tèlman lwen non. Ok ok, sa fè lontan m chita map tann ou la, m wè ban anvi mennen mwen Lagonav, m pa konnen si e bòs la k mal fè li. An, m te gon moun ki tap pot de pou mwen, ou pa bezwen. Oh!
Enben nou gentan gen moun sou nou bò isit la? Non, ou konnen. Se zanmi m. Anvan nou pale ak yon moun bò isit la, fòk nou mete mwen okouran wi. Paske yo konnen mwen grandon zòn nan, e mwen ki pwopriyetè tout sa ki gen nan zòn nan la. Fòk ou mete m okouran de tout sa ki gen pou fèt wi. Ah, mwen pa t konnen. Ah ok. Paske mwen m son grandon nan zòn nan, m konn son konseye tou. Ou konprann? Ok. Ok, ok. Bon, madanm te pa anyen, mwen te bezwen ou. M te gen yon ti pawòl pou m te pale avè ou. Bon, alò kapab fè yon ti chita pou n kapab konvèse rès pawòl ki gen pou konvèse yo? Ok madam.
Bon, te di w gon bagay pou di, sa wap pa janm di. Bon, ou konnen, anvan w al nan egzamen, madam, ou konnen fò w fè ti revizyon ou, ou konprann? M ap vin sou ou wi, m poze, m ap fè yon ti revèse. Ou konn mwen? M ap revèze mwen pou m ka pale ak ou. Tande? Ok. Ou pa byen enkyete ou. Tande? Bon, dat sa a, kote vye gwo jera a? Dat li di m l ap vin la. Bon, mwen m te santi m pa ka chita ankò la ditou non. Mwen te santi m pa ka chita. Ti, ti, ti, ti piti sa chita la a. M ta, m ta, m ta, m ta debwouye m ak manman si gwo jera ta parèt la, l ta soti avèk ti piti a. Ti piti a anba dyòl. Ti moun ti moun sou moun li ye, ti moun bòdò pwent la yo anba dyòl yo ye. Kite yon ti moun andeyo lè pran ale ui. E kounya boudam kòmanse ap grate mwen. Gentan mwen gentan paka chita ankò. Boudam fèm mal. Gadon bagay ti piti a chita la anba pye. Bon medam nou pral pale. Deja fanfil revizyon la nan tèt mwen plen. Pral pale ak nou tande.
Mwen pa pa pale. Mwen pa pale, ou konnen.

Yon lòt fwa, mwen ki t yon bagay pou li. Men manman, gin lè mesye sa yo, jan m wè a, yo pa ban kay yo a pou granmesi non. M sispèk sa wi, kòmanse sou papa. Paske depi talè a m wè l di l ap di yon pawòl, li pa di w anyen. E Mawozo, pa konn koze? Ta sanble li renmen w wi, li pa vle di w sa non. M wè jan lanmit lage kò l atè tou.

Pou papa pou pa gen wi vre ou tap pran pòz toube nan mitan moun wap fè moun wont lòt bò a la. Pou kaka ou fè la mpa ta tonbe sou kont ou lòt bò a. Ki tenten fè?
A koze sa tout lè w di mwen al ka fanm se gwosè bagay sa ap pote. Non papa gon diferans ant mwen avèw. Mwen menm gentan bon sou di piti a.

E grangou grangou konnen l mache trop e konsèy lap mache bay nan zòn nan e m gentan mennen l manje m mennen misye al manje la medam se janm te pwomèt nou an nou konnen mwen menm m son nèg de pawòl e pa e chèz m te di map pote yo men de doub chèz sa la map bay tikal. Fi ka wap bay li wi. Ou menm sa vou. Ou e nan kay la nie chèz yo pou nou. Ok mèsi wi.
Non ou mèt menm abiye la pou nou wi. Ok map abiye pou nou. Epi medanm gen lòt bagay dèyè toujou wi. Gen chèz. Toujou Gen bagay chodyè Tout sa n bezwen nap jwenn yo Depi m bezwen w bagay tou Nou mèt mande m li M la pou nou M te gentan pwomèt nou sa deja Depi lè n te vin Nan zòn nan An e vre Wi wi An m tap kontan sa wi Epi Sèm lè m pwale w konnen m paka rete Papa m fèk malad E lòt semèn nan lè m tounen la Gen anpil koz mwen ta pale tou wi Gen pa gen pwoblèm map tann ou Wi men wi
Oh manman Gilè ak Diego deyò sa yo Nap rich wi. E pa manti vre non pitit mwen. Antouka, tout sa yo ba nou nap pran wi pitit. Ebyen dakò manman.

Ou konn wè Niby lèm tap pale ansanm avèw la m te diw e jan egro Jera pa renmen w la ou panse e manti e men egro Jera menm ou k vin finn koze ansanm avèw. Kisa?
Wi pase misye di li pa bezwen w kò pase li gen medam pòwpens lap koze avèw ba li gen mèb li gentan ap fè pot ba yo bon misye sot dim la li plen mèb li pral bay fè pou yo. Eske ou gen prèv de sa wap di a? Wi m gen prèv de sa map di la nèg yo. Bon m te pran vwa misye lè map pale avèl. Map baw tande. Yo yo yo men a mouche ko kote wap pale la ou menm bezwen la wi men. Sa misye gen l prese konsa. A mouche dat map chache w nan bouk la la men. M te byen bezwen tou wi men. M bò je yo misye ou pa janm rive sou mwen men. A mouche sa w konnen men. Sa depan m jere a menn. M wè moun nan e menn nèg la. Sa Kòm ou wè l la a es ou li gen es ou li gen. A monchè menn m kwaze l menn l ap mande m pou fanm yo menn nan yon lòt ti gason menn m tande kouzen l m pa tande kè l te rele non. L ap mande w pou fanm?
Wi baz.
Depi kilè sa fèt? A tèlman mache a cho bon m pa ka sonje depi kilè bagay sa fèt non menn.
Ou se pou prèv, m gen prèv li di. Yo!
Wè fanm pò o prens yo? Nan moman wap pale a la, yo nan menm. M gen tan bay on kay. Kounye a la e m lèd, pil bagay. Yo pral ret nan kay la. Mèsi anpil wi Jean Robert. A Nidou, mèsi a pa enpòtan. Kounye a Nidou, se ouvè kè w ban m antre. Pase m tap toujou di w sa. M renmen w anpil Nidou. M pa ka tann kilè pou ou antre nan vi m ankò. Ok Jean Robert.

Ebyen ok, m pral fè l. Pa gen pwoblèm.
Dakò.
Mesye, ah, paske bon sou fanm nan la wi. Si m kenbe konsa, m ap bon sou fanm nan, fò m akselere pi rapid. M pral chache misye, m pral bat vant misye pou m konn sa k tonbe. Nenpòt sa misye di m, m ap pran vwa misye m al bay misye. M pran m al bay fanm nan tande vwa misye. Oh! Ebyen sa m te wè a e pa t yon jwèt. Ah bon e jan wè m di w la, sa m rayi li m di w baz.
Patnè cheve trese?
Wi menn. Men sa w wè, sa nèg yo mande w menm, sa w di w menm? Li mande m pou Tika menn, yon bèl ti fanm ki gen bèl dach menn. Yon ti fanm ki fèk vin nan zòn nan menn.
M poko konprann, m poko konprann.
Nan men sa fè men.
Epi G7 pa gen lòt bagay map fè la. Men kisa fè men.
M deja gen yon, map tcheke Jean Robert pou m solid pou n al nan bouda misye pou n fout misye yon lezon. Anben sa pou n fè men pa degaje w de a pèdi fanm nou tou de a pa konn koze a pa degaje w. Map rele w pita.
Tcheke manchèt ou tcheke baton.
Ayy Bon ni dou pitit fi mwen Apa de pa voye lèm fin rankontre avè w la Ou vin wèm yon lòt fason kounya la ou pa menm mande m sak gen ou pa wè map tranble plis ke avan Men pitit mwen sa w fè sa w regle menm di papa w non
Papa m pa regle anyen seri Men sak pase di mwen e m wè ti figi w byen fennen sak pase w grangou fi an Se kote w m vin la wi pou m ka di w yon bagay An ou gen yon bagay pou di papa w. Anben pitit fi an, malèz a papa ou! Papa, yon bagay mwen pote ba ou pou tande. Kote gwo je a ap meprize m, li di li pa bezwen m ankò, se fanm Pòtoprens ki enterese l.
Men kounye a la pitit fi mwen, kote ti jènòm lan ka jwenn fanm Pòtoprens ki ka fè l pa ret sou ou? E kote ou jwenn bagay sa w di a pitit an m? Papa, mwen gen prèv de gwo je ou. Ou gen prèv?
Wi. Men kote ou tande l?
Sou telefòn.
Sou telefòn ou.
Men pitit mwen ou konnen nan lavi ou pa dwe okipe moun non nan seri de bagay yap di paske ou konnen gon seri de moun gon jan wap viv yo wè se yo ki ta pou nan plas la sa vle di la ou ka de kraze fwaye ou menm avèk ti bway la epi yo fon fason la pou yo di tout kalite bagay sou do li alò kòm ou dim ou gen prèv de sa ou di a e banm wè prèv la se sak pral konfimanm.
Alo wi G7 Rive sou mwen nan blòk la kounya Nou pral dèyè towo a Nèg pò o prens lan Pa bliye tou mache a baton Epi nap tcheke Jean Robert Ou konprann Yeah map tann ou.
Yo an ale non men. M kwè sa bon pou misye men. Yeah yeah kounye wap travay wi menn kòm se ou ki te wèl pran devan. Anbyn ale non menn souple. Rapid rapid. Real Madrid.
Tobe! Zoe m te pale w semèn pase a, nenpòt lè m bezwen misyon m ap tcheke w. Pa gen chalè non men. Misyon cho.
Sa k pase?
Ebyen Jewobe, gon nèg Pòwoprens ki fèk vin nan bouk la la. Sa w di m la menm? Misyon ap bay pwoblèm. Misye soti poul pote dènye fanm yo nèt sou nou la. Kounya la yon sèl bagay nou gen poun fè la se chache jwenn a misye poun fè misye konn moun. Oh mwen menm frèm m pa fè jan de bagay sa yo papa eh m pa pwale. Bon misye dim li pa pwale a m te konn m te diw depi m bezwen w pou yon misyon min map tcheke w e w konnen map jere w tou min depi misye. Depi misye yo byen pase map jere w menn. Yo ou mèt touyem la mpa wèl frèm. Nèg pòtoprens ou di menm. Nèg pòtoprens gen zam wi menn. Pa fò tande papa. Wap fèm tande. Yo. Ou pa fè bèk anmloo. Wè fanm pòtoprens yo. Nan moman wap pale a la. Yo nan menm. M gentan bay roukay. Kounya la e lèd pil bagay.

Li te fache li menm vire kite m anndan kay la. Rete! Papa pitit gason an ki fè zot bagay sa?
Wi. Adje!
Enben kounya la, wa wè lè m ap pale w se pou byen w. Wa wè lè m ap pale w se pou byen w. Dayè m te konn ap di w e fò w pa kite ti nèg lan e e ap ede epize w konsa. E kote l fè w dèyè li, w al lakay li toutan. E kounya men l jwenn fanm bòt ou wè s ki fè l pa ret sou ou. Papa l ap fèmen pòt sou ou. Enben, sa sa k pou rive nou? Nou pa tande lè granmoun ap pale avè nou? Enben, ou wè jan w ap gade m nan la a? Malgre ou wè sèt ou t ap chire la a, ou antre tann mwen la a, m pral lakay nèg la. M pral lakay li, ou mèt tann mwen, m ap vini. M ap vini, m pral kay gwo Jewòm e m pap ba l twa jou pou m pa jwenn sa m bezwen an, mwen menm ki di w sa a.

Bon m poze w kesyon. Ki kesyon gen la menm? Ou pa renmen Nidou ankò? Oh, m pa renmen Nidou menm, sa w di konsa menm? Ebyen, kòm ou pa vle ale, depi misye ta pran fi Pòtoprens lan, mwen menm m ap retounen pran Nidou m ankò. Oh, sa w di konsa menm? Ah mouche, m prale menm. Tcheke baton, tcheke baton.
Tcheke baton menm. Tcheke baton a!
M prale mouche, m prale. Ah mouche, la fè kaka mouche. Ok, Jisèt, kòm se ou ki te wè misye, pran devan, mwen m nan mitan, mete m nan mitan.

Eh eh map fache. Mal mete pa pou Alix. Granmoun sa yo depin fin di non pawol la talè nan yap pale anpil. M ka tonbe tansyon.
Men si son gwo pawol pitit mwen pa vin touyem la non. Ou pap fache papa? Non pitit mwen m di w m pap fache. Ou pat kwè m pap fache? Ok.
Mph.
M gen mennaj. Eh!
Ou gen mennaj? Wi papa.
Adjee.
Men ki laj ou fi? 17 ans papa. 17 ans w gen mennaj. Adje pitit oo. Bagay sa yo frajil anpil wi. Mennaj mwen rele gwo jera. Wouyy gwo jera. Adje. Nidou pitit mwen. Hum. M pa ka nan diskisyon avè w. M pa ka gen pwoblèm avè w paske w gen mennaj. E wi fòk ou gen mennaj. Men sèl sa m ap di w pitit mwen. Nèg sa yo pitit mwen. Yo danje deyò a wi. Yo danje deyò a. E sa di fò pran tèt ou, fò mete tèt ou sou zepòl ou. Paske yo se moun yo fin itilize ou la, yo fin jwi ou, epi sa w tande a yo lage w sou savann nan ak pitit nan men w. Fò pran san ou. Sa di w gen mennaj ou, m pa ka di w pa gen mennaj. Wi, m pa ka di w pa gen mennaj, men sèlman sa m ap di w, e se pran san ou.
Elam dèyè misye wi men. Sè gad jan nèg yo mafya mesye yo genlè gentan ale wi. Sa misye ap fèm la? Kisa tintin misye ap fèm fè? Epa tintin mouche, elam te wè nèg yo wi men. Bon kote yo?
Nèg yo, ou konnen nèg pòtopris men, ou pa konn jan nèg sa yo ye men. Mesye, nap fèm fè kaka mesye, mwen pa jwe non mesye. Mwen pat pran sa nan menm non. Ah epa kaka nap fò fè monchè. Ebyn mesye kòm nou pa jwenn misye depi misye e nan bouk lal ye nap kwazel kanmenm epi toujou met kontwòl sou li mwen desann antre.

Konpa tou alo pito nou palan de bagay marya isi aba enfliyans non. Ou mal vini konpèm pase nan pòt devan. Tèlman yo egare yo pa konn pòt devan avèk kote pou yo frape. Yap frape fenèt. Sa vle di la, gen jou k pase yo m te vin la ou te ka ouvè?

Oh! Mike, ap pase ou? Epi m prese la wi, se yon bagay w ap di m, di m li vid. M bezwen pou n pale.
Oh konsènan kisa?
Konsènan Demidou. Monchè!
M vin la jodi a m pa vin griyen dan menm. Ok konpè ok ok.
Bagay yo chanje faz.
Monchè daprè sa m ap aprann m tande gen moun Pòtoprens ki vin nan zòn nan. Ok ok ok. E m konnen se ti bwa yo an ki plis otòp nan zòn nan la. Sa vle di yon fwa w gen mwayen w gen lajan, tout moun pral tonbe pou li. E dapre sa m tande m tande li k ap fè lapye le bon tan pa bò isit. Lapye le bon tan?
Enhen, e li k ap mennen. Ba m di w, ou di moun Pòtoprens vin nan zòn nan wi. Wi konpè.
Moun Pòtoprens.
Ou konnen yo.
Ou konnen yo byen m tande w sa gen de Tika. Yon seri de flò k ap fleri. Tika, tika.
Monchè, monchè wa. Sa vle di konpè, konpè. Sa vle di yo pale ak ou. Mwen menm m pa konn moun sa yo non mwen menm. Ou pa konnen yo? Non, kòm m tankou yon grandonk nan zòn nan. Depi yon moun te vin nan zòn nan, ou te yon enkoni. Li sipoze vin kote mwen. Monchè konpè, mwen menm tou m pa wè. Men daprè prèv ke m genyen, m tande ti nonm ou an k ap esplike kote l pa bezwen pitit mwen an ankò. O, ou gen prèv?
Wi, m gen prèv.
M gen prèv. Men sa m ap di w, ou konnen kiyès m ye byen pwòp. Men kòmsi jodi a w vin la pou desizyon w. Monchè, jodi a m vini, m pa vin pran lòt pawòl ke di m men kilè tout bagay a pouki. Bon.
San pa sa konpè.
Jiska prezan konpè, mwen, m ta ba w, m te ka ba w jou a vre men ou konnen timoun nan li pa chita, laprès la fèm, laprès la fèm li pa chita, ou konprann?

Kanpe pou m pale avè w non. Ebyen m ap tande w wi. Ou pa gen anpil lè sèlman? Gwo Jera, ki bagay sa w ap regle la?
Ki bagay m ap regle? Depi avanyè Nido ap chache w li pa ka wè w, m aprann ke ou bay kay, ou bay chèz, ou bay chodyè, yon pakèt bagay.
Oh my Menm mwen etone tou wi Mwen t gentan bay tout bagay sa ou di la Oh my Menm mwen m pa okouran de sa wap dim yo la non. Nou menm gason tank je nou chèch epi ou odasye gade jew. Men sa w konnen.
Ou konn kiyès m ye byen pwòp? Oubyen konn kiyès ki konpa t yo? Wi m konnen, m konn kiyès.
Monchè, malfèktè konpa. Wi m ap toujou malfèktè.
Paske depi n pa ka manje yon moun nou wè l malfèktè. M konprann konpa. Men sa m ap di w gason mwen. M pa vin la pou m pale anpil, m pa vin pou rete. Men sèl sa m ap di w, yon pwovèb ke granmoun lontan te toujou ap di. Si bouchon pa jwenn boutèy pa ka jwenn tonnè kraze mwen menm pè ak tou si pitit wa ta fin gaspiye ti jèn fanm eyanm nan el ta vire dol la le kite li pa fiyanse avèl poul marye avèl tonnè boulem ap manje nou tout nèt depi m fin pa kwè lap fè kou bagay sa.
E tandem tande wap di ti noumou an pap fè sa li pap fè sa e menm aprann ti nen ou an li komanse ap bay fanm pòtoprens yo menm se pou santi film nan ki la depi nan jou pase yo la gen bagay yo poko konnen.

Oh Mike ou menm ki nan nivo sa ou ap ranse avèm? Avan yon lò nan bouk la ou tou lèd ou te tou konn ap pise nan kabann kounye a ou kòmanse fon ti fon ti bèl Mike wè apre de jodi ou mèt al foure bouch ou nan sak pa regade w pa janm ranse avèm ankò oh.
Jera Gwo jera wi Gwo jera kanpe pou m pale avè w oh.

Oh! Te kwè piti sa e nan wout kafranm yo l tap fè. Piti sa sanble yon nèg pòwoprens wi anmweyy la. M pa wè figi misye non. Si m te wè figi misye m tap gentan idantifye l. Kounye a la m pral lakay mwen. M pral chache yon mayo pou met sou mwen pou m fè bò dlo a.

Oh! Gad kote gwo Jeròm kouche mesye! Gwo Jeròm! Gwo Jewòm wi Gwo Jewòm
Woy
Sa w fè m la a? Depi avan yè w vini Ou vin pran swa pou pral nan reyinyon M pa janm wè w Sa k pase menm? Lanmè o. Santim te lwen la wi. Gade de aksyon mesye.
Menm rad ou pa pote banm lave ankò. Gad etal. Ou gentan santim nan jezi la. Kijan rad sou ou fè sal konsa a.
Kòman e pa fòt mwen. Aprè mal nan reyinyon moun yo tèlman fèm fache. Lè mwen vin nan bèf yo, bèf yo tribòne mwen.
Ay vire rad sou ou al rayi bèt ou al chanje avèl. Wè ou konnen lè al nan reyinyon an reyinyon an. Aydou vin ou sot manbèt. Menm rad sou ou pa retire. Mwen konprann esplande mwen byen. Mwen ka pale ak ou byen. Bon. Piga yo soul sou la non. Si ou pa konnen fatig yo. Ou pa konnen pitit kòman map manje. Ou konnen. Se pa vre m pa al manje lakay. Pitit fi m, mwen gen yon bagay trè enpòtan pou m di w wi. Di m non manman, m ap tande w wi.
M sispèk gwo Jera gen yon je sou nou wi. Sa se li k pral konnen l wi manman.
An retou, gen yon bagay dèyè bagay sa yo l ap pote a.
Sa ka rive, si e pa mwen l renmen, e ou menm li renmen?

Mwen menm?
Genlè e ou menm? Manman, jan m ta wè a la genlè se ou menm li renmen wi paske avè m ap swiv mesye a l parèt la a. Non, genlè se ou menm pitit fi m. Mph. Ou poko kache m non? Non manman, ou konnen si te gen yon bagay mwen t ap di w. M ta swete sa. Manman, m ap vini wi m pral fè yon gad rivyè a.
Anben pitit mwen.

Oh Tika!
Hervé. Apa m pa janm wè w depi lè a? Konelma. M poze. E ou menm m pa janm wè? Sa vle di ou pa mache? Non.
Tèt chaje.